Bonsoir e merci paske ou kitem antre lakay ou aswè a. Mwen retounen pou m kapab kontinye avèk emisyon nou sou kòman pou kapab genyen yon family day care e ou menm ki paran ki bezwen asistans pou child care um wap nap pote plis enfòmasyon pou ou sou sa. E nou pa e Cassandra pa avèk nou jodi a, men nou te gen anpil lòt kesyon ke nou te genyen pou li, men m sispèk ke nou reponn kesyon ki plis presan yo nan premye emisyon an, e emisyon sa ke nou pral genyen jodi an pral reponn adisyonèl enfòm pral reponn adisyonèl additional questions. Se nou te gen pou nou poze e Cassandra e nou vle remèsye l paske li te pran du tan pou l te reponn yo. So, kesyon ke nou te genyen se e kisa k pral, kisa ki fèt lè yon, kisa k ka fèt lè yon moun kòmanse yon daycare E li poko genyen kliyan. Li poko genyen timoun nan gadri a. Eske genyen fon pou sa? E repons lan se te si moun nan fenk kòmanse, yo pa genyen yon CECC pa genyen yon fon pou sa. E provider an kapab fè advertisement, li kapab fè commercial, e li kapab siyen avèk yon resous e referral agency ki nan lokali, nan zòn kote li ye an, yo menm y ap ka an mesure pou yo kapab ranpli gadri an pou, pou li, ede l ranpli gadri a. Sepandan, si moun nan genyen timoun deja, li gen kèk timoun deja, li gen timoun nan gadri a deja, li jis pa genyen ase timoun, genyen fon aktyèlman ki disponib Pou provider ki genyen timoun oubyen kèk timoun nan gadri yo, kote ke an nou di pa egzanp, e si moun nan genyen 2 ou 3 timoun, e li pa gen ase pou l mentni e kay pou peye mortgage li oubyen rent li, li gen li pa gen anpil timoun, genyen pandan pandemi an yo genyen yon seri de fon ki disponib pou yo peye pa mwa, men fòk se aplike pou aplike pou li, si w kalifye pou fon an, y ap voye peyman pou ou chak mwa, e tout sa pral depan de tip de grant lan e kisa ke yo te mande w pou li, eksetera. E expectation kesyon ke m te poze pa la suite se ok une fwa yo ba w yo fè peyman sa yo pou ou yo yo ba w peyman sa yo eske gen yon eske gen yon seri de bagay yo atann de ou an retou pou peyman sa yo pou grant sa yo grant se pa loan li ye se fè yo fè w kado l sepandan genyen expectation ke yo ap yo a yap atann de ou pa egzanp e kòb la ke yo ba ou an ou kapab itilize l pou peye kay ou rent ou oubyen si se kay ou genyen ou own yon kay ou peye mortgage ou avè l ou kapab achte manje pou timoun yo ki vin nan gadri w lan e si ou remake gen paran ki gen difikilte pou peye gadri ou kapab ofri yo discount sou frè ke ou chaje yo a, e ou kapab achte materyèl pou fè aktivite ak timoun yo nan gadri a, jan de bagay sa yo fòk ke ou ka demontre ke fon an ou itilize l pou yon seri de acha ki nesesè. E byen ke yo pa vrèman mande sa e detay sa yo Pa la swit, but, yo stil, si yo ta mande yo stil ta bezwen wè ke ou vrèman itilize kòb la pou pou fonksyonman gadri a. E lòt kesyon ke nou te genyen, si ke Nan yon family day care ki ranj de timoun ke yo ke CEC ou byen resource referral service agency yo ki laj ke yo kouvri? E repons lan se te timoun de 2 mwa E e pafwa ou ka menm wè genyen e teenager ki nan menm laj 14 ans voucher a ka kouvri ou byen subsidy an kapab kouvri. E sepandan sa pwal depan de sitiyasyon chak paran. An nou di pa egzanp si son timoun ou byen yon teenager ki gon pwoblèm developmantal e ke paran bezwen l, si gon nesesite pou yon moun gade l, yo kapab peye pou teenager sa, yon moun kapab siveye l, li kapab nan gadri. Donk se te repons sa ke nou te jwenn de pou sa. O, an adisyon de sa, sa osi depann de pwogram pou, provider a, day care provider a paske genyen provider ki yo etabli laj ke yo vle. An nou di gen provider ki di si timoun nan pa gen 6 mwa, yo pa asepte timoun ki mwens ke 6 mwa. Gen provider ki di yo pap asepte timoun ki gen mwens ke 3 mwa. Jan de kritè sa yo. So, Provider a kapab detèmine e ki laj ke l vle timoun, ki laj ke l pa vle timoun, e jiska ki laj li vle rive, eksetera. E paske nou konnen gen anfan e gen timoun ki nan laj middle school oubyen nan elementary ki kapab e bezwen vin yon kote pou after school program. Donk se provider a ki detèmine kijan ke l vle fè sa.

Konbyen de fwa li genyen pou li renouvle sètifika a oubyen voucher a. Li di genyen moun ke yo resètifye chak 6 mwa, genyen moun se chak 1 an tou depan de income moun nan, tou depan de jan yo te assess moun nan. The next question, lòt kesyon ke nou te poze,

ki diferan, yo pe, yo tou lè dwe peye pou gadri, men yon sèl diferans ki genyen se ke si an euh, gadri, si euh, referans ajensi an li menm e se avèk li wale, e Fò ke ou chwazi yon yon gadri ki afilye avèk yo pou ou ale. Tandis ke voucher a, ou kapab mennen timoun nan nenpòt kote nan pwovens, nan state ke ou ret, ke ou abite a. E nou te mande l eske li aryèbann. Lè nou vle di, sa nou vle di pa aryèbann nan, se ke si ou rete nan yon vil Eske se nan vil sa selman ou kapab mete pitit ou si se subsidi an ke ou genyen? Li di wi, e byen ke yo konn kouvri yon rejyon ki kapab genyen plizyè city, ki vle di li pa nesesèman yon sèl city non, men gen dwa yon rejyon, ki vle di gen multi rejyon, yo gen yon bagay ki rele catchment. So, si ke yo kouvri city ke yo kouvri an, toutotan ou rete nan nenpòt pati nan rejyon an, y ap kontinye peye gadri pou ou. Sepandan, si ou deloje, ou al rete, an nou di, nan yon distans ki apepwè, tout depan, 30 a inèdtan kondwi, ki andeyò de rejyon ke yo kouvri an, pa egzanp, li di, ou kapab mennen timoun nan nan gadri kote l te toujou ye a nan rejyon ke yo kouvri a, men se ou ki pral fè chwa sa, èske w ap vle fè inèdtan kondwi pou vin mennen timoun nan vini, inèdtan kondwi al lakay ou, men yo p ap kouvri w si ke w al abite andeyò de catchment area yo. Um, donk, men pou voucher a ke ou aplike avèk ECC a, ou kapab mete timoun nan nan nenpòt gadri, nenpòt kote nan tout state la. Donk, lòt kesyon ke nou te poze, se e konbyen tan yon voucher oubyen yon subsidy support a kapab rete inactive ki vle di si w pap itilize l avan ke yo menm yo cancel li e tipikman li di e se 45 jours ke yon moun genyen pou renouvle l a 45 jou ou genyen pou w kapab renouvle yon voucher oubyen yon subsidy donk se plis sou kad renouvle an ke repons lan ye. Donk, lòt kesyon ke nou te poze ki se nevyèm kesyon, se pou konbyen de tan moun ki gen lisans gadri yo, yo isu lisans pou yo. Lisans gadri yo, yo isu li pou 3 zan. Pandan 3 zan sa, yo genyen pou yo pran kou yo oubyen sa ke nou le professional development training, uh, kote ke fòk yo gen 30 è de tan, lè yo pral renouvle nan 3 zan, fòk gen 30 è de tan de uh, development training, avan pou yo kapab renouvle l. Nan premye ane a, nòmalman, si gade si e, provider a asinye l avèk yon agency, agency sa yo nòmalman y ap otomatikman ba ou 10 heures de tan

IEC an e nou mete kòdone yo nan deskripsyon youtube lan la. Wap kapab ale sou website yo e wap twouve enstriksyon kap ba w lis enstriktè ki nan aryè kote w ye a ou kap al ap pran ou kap al pran ou kapab al pran training nan men yo pou yon pou 20 tè de tan avan ke yo renouvle lisans lan. Ah, nou te poze kesyon, si yon provider ta pèdi lisans li, eske ah, provider sa kapab re-aplike? Repons lan, wi, yon provider kapab re-aplike, Tou depan de severite oubyen rezon ki fè ke li te pèdi l an premye lye. Pa egzanp, si an nou di pwovaydè a te gen yon rezon pèsonèl ke li pa t kapab kenbe gadri an, kite l ouvri e li te mande pou l fèmen l, Moun sa kapab re-aplike pou l gen gadri a ankò, men fò ke li fè tout pwosès yo ankò, jan ke li te fè l o debi. Sepandan, si gadri a te fèmen pa ICC akoz de alegasyon de abi oubyen yon seri de bagay ki sevè, donk moun nan gen dwa pa kapab aplike ankò pou gadri, pou l kapab ouvri gadri.

pòsyon ke l te sipoze peye a, fòk paran sa a peye tout kòb ke li dwe dabò, don, epi apwè li kapab, avan ke li aplike ankò. Sa, nan dènye show ke nou te fè, Nou te pale ou de yon coach. Nou te anonse ke gen yon coach ki kapab ede ou set up kay ou pou w kapab pase enspeksyon ICC. L ap montre ou kòman pou w set up kay la pou w pase enspeksyon. Sepandan, nou pa garanti ke ou pral pase enspeksyon Men coach lan ap edew Pou w pase l, coach sa son moun ki gen anpil eksperyans pli de 20 tan eksperyans kòm yon kòm yon family day care provider li konnen pwosè sa trè trè byen lap kapab diw egzakteman sa pou w fè pou w kapab meet requirement EEC Donk, si ke ou son moun ki abite Masachouset, ou gen, you are in luck, um, ou, ou gen chans, paske ou ap gen yon moun ki kapab travay avèk ou direkteman pou montre ou kòman pou uh, set up kay la pou prepare pou enspeksyon oubyen pou prepare pou yo kapab vin tcheke kay la pou wè eske ou an compliance avèk sa ke yo mande ou pou genyen lisans lan. Donk si ke ou rele nou, n ap kapab fè koneksyon an pou ou, n ap konekte ou avèk coach sa a, l ap asiste ou pou ou kapab twouve lisans lan. E mwen vle retounen sou pwen ke nou pa ba w garanti. Nou pa ba w garanti ke ou pral twouve lisans lan, premyèman, paske se pa nou menm ki ap ba w lisans, nou pa gen otorite pou nou issu lisans pou ou. Ki vle di se state lan, gouvènman, state, depatman e state lan se li menm ki pral vini pou l vin fè enspeksyon, se yo menm ki pral fè detèminasyon si ke ou pase tès, ou si ke ou meet criteria yo ou pa. E dezyèmman, um, lisans lan pa sèlman depan de eske kay la set up byen, Genyen osi sa ki rele entèvyou, lè moun yo vini, yo pral poze w yon seri de kesyon, sa depan de jan w reponn yo, yo kapab detèmine ke y ap ba ou l oubyen yo p ap ba ou l, ki vle di se pa sèl kay la ke yo gade pou yo baw lisans. So mwen vle klè sou sa e rezon ki fè ke nou di nou pa baw garanti nou pa gen lisans premyèman nou pap travay avèk yo nou pa gen otorite pou nou bay lisans e osi fikse kay la se pa sèl kritè ke yo evalye pou detèmine lisans. So now umm. Nan dènye show ke nou te genyen, nou te di, nou te pale de 4 e fason ke ou kapab gen pwòp biznis ou andedan Human Resource oubyen Social Services. E ke se pwogram sa ke nou ap pale a, gadri, ke nou ap pale de DDS, ke nou ap pale de EFT. E nou pwal fini avèk gadri an, nou te vle pran san nou pou nou esplike w, esplike w yo. e byen esplike w li pou w gen ase enfòmasyon pou w fè pou w kapab pran desizyon sou sou sa e kounye a la nou pral antre nan EFC pou jwenn l e pou w kapab touche pou li so nou gen pou nou antre nan EFC pwogram e nan next emisyon an nou pral fè yon wrap up sou Family Daycare

mental illness. E lè nou pale de mental health, lè nou pale de sante mantal, e nou pale de e, e, e maladi mantal, se de, gen de, se de nyans ke li ye. E lè nou di mental health, sante mantal, nou ap pale sante mantal an jeneral. Ki vle di, nou ap refere de stati mantal moun nan. Ki vle di, eta sante mantal moun nan. Eske moun nan son moun ki gon yon stabilite mantal? E lè nou ap pale de illness, illness se lè ke moun nan genyen yon maladi ki aktiv ki enfliyanse panse l, ki enfliyanse jan l viv, ki ki enfliyanse jan li santi l. Sa se illness, sa se maladi mantal. Men mental health, li antre nan detay pafwa emosyonèl, Byenke moun ki gen heariness kapab fè menm eksperyans yo tou, men se plis arevwa avèk pa egzanp gen yon naturel disaster ki pase, moun nan an chòk, an nou di moun nan gen yon moun ki mouri, yon moun ki ki pèdi travay li pa egzanp, yon moun ki gen lòt bagay ki rive l l ap divòse, e ki gen anpil lòt pwoblèm nan lavi ki ki mete l nan yon eta kote ke li li bezwen sipò yon moun pi pale nan li gon pwoblèm mantal, li pa gon mantal illness paske li li li li jis nan yon moman difisil, l ap travèse yon moman emosyonèl Li kapab bezwen yon sipò counseling jis pou ede l process sa ki pase a pou l kapab retrouve li, pou l kapab surmonte moman an ki diferan de illness kote ke moun nan li genyen yon maladi mantal ki ap ki rann li ke li pa kapab aji menm jan avèk tout lòt moun akoz de li gen yon, yon, paske li gen yon disturbance, li gen yon bagay kap disturb li ki fè ke l pa kapab e aji konsa, e se sa fè ke nou wè gen medikaman ki kapab ede moun nan fonksyone pi byen, tou depan, am, donk nou genyen pou nou pale de anpil lòt koze ki gen avwa pwoblèm mantal, nan lòt emisyon separe. Donk, se jis yon brèf ke mwen te vle fè de diferans pwoblèm e lè nou ap di mental health e mental healiness ki sa ke yo ye e pou kapab konprann tou envite espesyal ke nou ap genyen an nan ki anviwònman ke l ap travay, kisa agency ke li ap travay avèk li a reprezante e ki popilasyon ke yo menm yo sèvi. Donk, that is that. Mwen tou vle anonse ou ke apati de jodi an, Mwen pral gen emisyon mwen chak mèkredi a 7 è. Mèkredi. E mwen genyen pou m fè emisyon sa chak 2 semèn. E nou be n ap kreye espas paske pral genyen lòt emisyon ki pral vini, ki pral pale de lòt sijè. Um, so stay tuned. Pa bliye emisyon sa li pral air Mèkredi Sete, ki vle di e chak 2 semèn. E nou genyen pou n retounen la sou platfòm nan Mèkredi ki ap 9, Mèkredi 9, n ap retounen sou platfòm nan pou nou kontinye avèk pwogramasyon nou, pou nou fin pale de 4 pwogram sa yo ke nou te mande an. pou ede w konprann yo e tout lòt pwogram ki egziste ke nou menm nou twouve nou kapab pote pou ou e pou pèmèt ke nou tout rete enfòme ansanm. Donk se te tout sa ke mwen te gen pou ou pou jodi a. Pa bliye si w gen kesyon pou w kapab rele Oubyen ou kapab poste kesyon ou nan anba live la oubyen nan YouTube. Ou kapab poze kesyon e nou menm nou va fè ou repons. E si tout fwa emisyon sa yo yo ede ou, ou kapab pataje l a moun ke ou estime ki ta bezwen tande emisyon sa merci anpil et I will see you next time thank.